M salye Nozart TV, m salye tout moun kap kore Nozart TV epi tout moun tou kap kore domèn de l'art lan, kilti peyi an donk atravè ni atravè peyi an a leksteryè tout sa donk se yon rèl plezi pou nou pataje ide epi fè nou konnen tou egzakteman kisa ki gen nan art lan kòman nou menm tou pa bò isit an Ayiti kòman nap evolye, kisa nap kreye tout sa. Kisa tou nou vle lanse sou le mache nasyonal k entènasyonal. Donk n ap bouje, n ap bouje anpil anpil, n ap, n ap kreye, kreye, kreye de bagay kòmsi pou n fè le mond tou wè kisa ke jèn ayisyen yo ka pwodui. Donk, kòman m ta di sa, fèt ke sou kòmsi panse ke ti jèn yo an Ayiti pa rapò avèk konjonkti peyi an, pwoblèm peyi an, kòmsi yo pa panse non. Gen anpil ti jèn kap panse menm jan tou gen ti jèn bon sa ka rive kòm da di sa kote kote kote nan tèks m tap pale de sa kote m te di kote ti jèn kap dòmi yo reveye bon m poko la m poko lage l tou m tap lage l nan kanaval bon son kanaval kote ti jèn kap dòmi yo reveye. M pa lage l ye, m te gentan santi ke kanaval lan pap mache parapò avèk konjonkti peyi an. Donk nou kapab fè l sòti tou nan lòt optik tou parapò avèk sa nou menm n ap pwodui nan lemonn, ou konprann. Epi tou pou yon fason pou ti jèn yo wè ki sa n ka pwodui ou menm tou pou yo wè kout mayo. Pale nou enpe plis de Mond'Art. Ki sa ki Mond'Art lan? Lemonn Art se yon, se yon, bon se yon òganizasyon. Al di se tout yon ekip. Lèm di ekip lan kòmsi yon jèn ou gen yon talan ou vle kolabore avèk ekip Le Moudan lan, ou antre nan ekip la, nou kolabore epi nou pwodui sètèn choz ansanm. Epi nou wè dan kèl mezi nou ka ale pli lwen, nou pa wè pwent nen. Ok so si ou gen yon pwodui ansanm avèk ou la nou wè. E vreman bel e nou ta renmen komsi konnen e koman pwodwi sa rele e kisa kijan w fè fè pwodwi sa e ba bay voye piblik la okouran de de pwodwi sa ke w genyen bò kote w la la eske se yon panye Ok pwodwi an se yon panye a vre di se rekiperasyon rekiperasyon e transfòmasyon donk se yon panye ki fèt a an fwom. Men loske m fin fèl avèk fom nan epi mwen fè papye mache, mwen mache papye a sou li. Ok. Ou konprann?
E papye an se pou rann, papye mache a se pou rann dirabilite l epi tou solidite, solidite epi dirabilite. Yon pwodui konsa kòmsi si yon kliyan ta renmen achte l. Konbyen kob li ka koute? Pou le moman li poko fini, sa vle di nou gen dwa, nou poko fini komsi pou nou di w, pwodui sa poko fini pou m di ke yon kliyan an men konbyen kob ou pral achte l. Ok. Kounye an paske fok mwen fini l nèt la. E paske gen lot pwodui pou m al pase sou li la, m pral achte pwodui toujou pou m pase sou li. Paske ou konnen nòmalman fò nou fè travay yo avèk anpil anpil anpil konfyans tou. A di kliyan an si lap achte fòl wè sa lap achte an, fòk li gon sil achte li pa sipoze fèl 2 3 jou pase waw money talk sèt men fòw kapab satisfè fòw kapab satisfè kliyan an kòmsa li ouvè tèt ok so e. Gon panye anba a toujou e nou ta renmen komsi eske se toujou menm pwodwi yo koman pwodwi sa li rele li menm. Se ok se toujou fwom nan sa w wè la avwe di wè sa w ap gade la li menm se menm pwodwi an men sa vin gen papye mache sou li sa poko gen papye mache avwe di lè n fè avèk fwom nan nou te fè papye mache an. Apre nou fin fè, apre l di yo, nou mache papye a sou li. Lè n fin mache papye a sou li, kou l fin seche, epi nou ba li bò dife l. Yon fason pou rann li solid. Paske n ap elimine sa yo rele fleksibilite an. nan pwodwi an. Si moun nan achte l, moun nan pa ka fin achte yon pwodwi, swa l achte l pou 1000 goud oubyen yon 1500 goud, anpi apre yon 5, 6 mwa, pwodwi a kraze nan men l, pwodwi an kraze, tout sa, se tout bagay sa n ap evite. Se fezabilite, fezabilite, dirabilite epi rantabilite, se sa n ap jere, paske nou vle fè.
Staff le monde art vle fè kliyan ou plezi tou nan tout sens. Ok, si gen yon moun ki bezwen le monde art, kote lap jwenn li?
Le monde art nou nan Kriswa aktyèlman. Bon, etan done ke nou gen yon lòt sit ke nap kreye la pou le monde art, pou nou rann komsi li pi favorab avèk kliyan yo, komsi si yo bezwen, si yo bezwen vin jwenn nou pi fasil. Nap lage lemonda nap kòm nou gon entèvansyon ke nap fè la poun replase lemonda yon kote ki pi aksesib pou tout moun nap fè nou pral fèl nan sengo a lan men poun fèl nan sengo a pandan nap fèl nan sengo a nap fè fòmasyon tou pou ti jèn pase nou pa pral nou pa annik fon atelye pandan nou fè atelye nap fè kòb pandan se tan nou paka Ankadre lòt ti jèn ki pa ka aprann metye tou won konsa. Sa vle di gen yon ta de choz ke n ap prepare. Men sof ke nou mande sipò tout moun tou. Pandiske nou ap di sa, li pa fasil an Ayiti non pou jwenn jèn tou ap panse pou jèn parèy li tou, pou aprann metye, pou fè yon ta de choz. Mwen menm m pa gen lajan mwen menm, kòmsi pou m fè yon ta de bagay. Se avèk anpil estrateji m ap fè sèten choz. Sa vle di, si m bezwen aprann omwen 500 ti jèn metye, se pa avèk mwayen ekonomik mwen, kote m jwenn kòb pou m fè l? Sa vle di, si pa gen sipò, kòman m ap fè sa? So, so ou gen yon nimewo telefòn, ou gen yon adrès e kòman ou ka pataje l avèk piblik la? Wi, m gen yon nimewo telefòn.
Talè m ap, talè, ok, m ap ba nou nimewo a la. Nap pran yon ti poz epi map baw numewo a talè. Ok pa gen pwoblèm so travay sa depi kilè ou kòmanse fèl? Eee travay sa m kòmanse la se yon travay ki gen nenpòt bon prèske yon mwa depi map panse map panse sou li epi m kòmanse travay sou li tou men jounen jodi an m santi ke mwen rive m pa di lwen Men, m sou chimen. Kote m vle, kote m vle rive a, m ap rive la kanmenm paske se rèv mwen. E pi tou, avèk ti jèn yo tou. Se rèv mwen avèk ti jèn yo tou pou m montre, pou m fè fòmasyon pou yo tou, pou m montre anpil, pou m montre anpil bagay. Se pa sèlman nan travay fou, se travay argile, travay penti, dekorasyon, fon ta de choz. Ou wè lè w wè yon bagay kòmsi ou pa ka ou pa ka konprann li, ou pito vin kote m ou di m bon ok sa w panse atis sa w panse sa ka fè epi m tou di w ok m gade l ansanm avè w m di li sa pou w wè kisa sa ka fè ok gade sa pou w wè ki fòm li ba ou ki fòm li ki fòm ou wè l ba ou ou wè ou ka wè fòm nan ebyen ok e mwen e mwen ki wè fòm nan ok m rale yon bagay m trase l pou ou travay fòm nan. epi wap wè kòman wap wè kòman ou sèvo ap devlope tou donk nou bezwen sa anpil nou bezwen moun ki bezwen e moun ki moun ki gen volonte kòmsi lèl gon yon konesans ki avanse li ka pataje l avèk avèk tande avèk lòt jèn menm lòske jèn nan pa gen mwayen sat gen mwayen ka fè kouvèti pou lòt lan. Se pa lajan kap fè, se pa lajan non kap fè nou avanse vrèman, men se yon kolektivite. Ou konprann? Nou fon sèl la, nou fon feso la, nou fon sèl la, o moman ou gade wè gen 1000 ti jèn la ki gentan ap pran fòmasyon plap plap plap plap plap, pandan se tan se pa peye yap peye sèlman, e pa peye yap peye sa yap achte a e pwodui an, ki sa yap fè? Ni yo pa peye yo peye pou sa yo aprann nan, yo achte materyo yo a kòb pa yo, epi yo jwenn yon moun, yo jwenn yon moun kap fè fòmasyon an pou yo gratis. Ok.
Konprann?
Men kilè ou konte fè fòmasyon sa a? Mwen konte fè fòmasyon an 11 jiyè. Ok. E se 11 jiyè pou rive 31 oktòb. Ok. Se sa k nan pwogramasyon mwen. Men 11 jiyè mwen konte fè l lan. Waw gen anpil difikilte sitou sou le plan ekonomik paske ya sèten choz ke m poko ka genyen komsi pou m mete sou plas pou m di ok n ap komanse 11 jiyè men 11 jiyè an se dat ke mwen menm mwen fikse menm li mèt se avèk yon granmoun.

zòn kote yo abite tou, yon nimewo telefòn yo, paske konn tout bagay dwe fèt avèk prensip tou, yon fason pou n pwoteje tèt nou tou, ou konn kòman konjonkti peyi an ye, sa vle di tout moun ap pwoteje tèt yo, menm si ou vle fè bagay ki pozitif, pandan w ap fè bagay ki pozitif la tou, fò w pwoteje tèt ou, ou konprann, paske sa ki negatif yo tou, Menm jan wap panse pozitif lan men sa ki negatif lan li la tou ou pa wèl non men lè lap pèt negatif lan sou a lap fwape w lan se lèl fwape w wèl negatif sa vle di nan fè bagay avèk anpil prekosyon. Aktyèlman la nap pale avèk King Arts pa vre? Of course yes. So Civil James yon atis ki travay se kijan Fwom ki travay fwom Argile ki travay argile An vle di Tout sa w bezwen nan domèn de la. An ni di sa w bezwen an epi nou ba w l. Atis Civil James ap travay li pou ou.
Se donk tout moun ki vle aprann metye yo ka kontakte nou. Wi. Ok. E talè m pral bay nimewo a. N ap pran yon ti poz api m ap bay nimewo a. Alright. Pa gen pwoblèm.
Ok. Nou te ansanm avèk Civil James. Toujou al abòne avèk chanèl la. N ap dekouvri pi gran atis toujou.